Kris la, Bougòy, Chimè Son, mwen lanmò san jou kap separe'w zo. Monchè, ou konnen mwen vrèman wont pou ou menn. Pou jan'm fyè de ou, pou jan'm fè djòlè pou ou, epi se sa'w remèt mwen? Atò, ou pa wont, sèl Muscadin lan yon kay pou misye pè antre mesye! Heyy! Enhen, mwen pè, men ou menm ou pa pè menm. Se mwen ki pou ta di'm wont pou ou wi, paske si wap byen reflechi, Ou se yon ansyen polisye, ou pran plis fòmasyon pase m. Anplis, tout taktik li yo, ou konnen yo byen paske ou se yon ansyen polisye, monchè Babekyou. Fè respè w tande, jan w sansib pou vi w la se konsa m sansib pou pa m nan tou tande. Sa k pase la? Mwen pran yon sant santi fò la wi. Mwen pa kwè se dyòl ki ta santi fò nan eta parèy konsa. Epa nèg sa se pa sòt nèg dyòl non maten an mwen te voye dyòl al benyen mwen sonje sa mwen te fèl met dewodoran mwen sou menm gen etranje nan kay la aah jwèt la fenk kòmanse. Pou ou pat ka vini epi ou te swiv mwen, poukisa ou pat ret lakay ou, mwen tap vin al lòt sòlda yo pito. Franchman, an verite, si se ti sòlda yo ki reponn mwen konsa, mwen tap gentan eklate tèt yo. Anplis yo pa tap janm reponn mwen konsa. Mwen wè w plis pale olye w konsantre pou nou fizye Muscadin. Grimèl, si se pou w tal pran krèm pou te douko w tap gentan antre. Wè poutèt sa w di m nan babekyu, w ap antre poukò w, paske m pa wè rezon pou w gentan di m grimèl la. Anplis ou gentan rive lan krèm mwen. Wè, ban m di w. Pom pou mwen, mwen di ko janm. Depi sou sa, nou tou 2 ap bay vag pou mwen. Anmwey ayayay! Sou ta mòlò Grenn Bòy wap pele! Sou ta mòlò Grenn Bòy wap pele! Ee talè sa se pa sant nèg dyòl non. Maten an mwen te voye dyòl al benyen, mwen sonje sa, mwen te fè l met deodoran. Mwen sou menm gen etranje lan kay la aah jwèt la fenk kòmanse. Bon ou pat ka vini epi ou te swiv mwen poukisa ou pat ret lakay ou mwen tap vin a lòt sòlda yo pito franchman an verite si se ti sòlda yo ki reponn mwen konsa mwen tap gentan eklate tèt yo anplis yo patap janm reponn mwen konsa. Mwen wè w plis pale olye w konsantre pou nou fizye Muscadin. Grimèl Si se pou tal pran krèm pou te douko ou tap gentan antre. Wè poutèt sa w di m nan babekyou, w ap antre pouko w, paske m pa wè rezon pou w gentan di m grimèl la. Anplis, ou gentan rive lan krèm mwen. Wè, bon m di w, po m pou mwen, mwen douko jan m vle. Epi si w wè sa, nou tou de ap bay vag. Anmwey! Ayayayy! Anmwey! Ayayayy!

Men nou menm nou pa konn wout la. Donk si gen yon konpayi ap depoze, fò yo di nou kote yo pral depoze l, nou menm la leve nan nwit al chache l. Nou remake genyen ladan yo ki ap rele, ki ap voye mesaj bay de abitan ki te abite nan zòn wouj yo, ki ap di moun yo retounen. Pa egzanp Kanaran, genyen plizyè chèf gang nan Kanaran ki kòmande zòn sa, ki ap mande moun yo retounen nan zòn nan, mande yo padon paske yo te kraze zòn nan. Yo bezwen boukliye, Ou konnen lè w pral nan lagè, ou pa sonje lontan alò kòm ou jèn ou pa konn lagè ki te konn fèt a flèch, a pik, lè women ap goumen kont bay yo, gon bay an fè wè yo konn mete sou yo nan sinema yo rele zaboukliye, donk lè yo pran inosan yo fè yo vini, lè y ap pran y ap mete inosan yo devan, y ap pran yo anvan, yo menm y a kache dèyè yo, se taktisyen yo ye. Nan sans sa fòk popilasyon an ta trè pridan. Fòk popilasyon trè pridan, okontrè popilasyon an konnen yo. Epi nap ala popilasyon lè poun pale avèl poun konn kijan nap fè bagay la poun pa gen viktim gen de jan ou kap benn ankèt gen yon bagay yo rele w la prezonpsyon.